Ok men si yon moun kap gade video sa ta vle voye yon èd pou ou paske ou pa gen pitit ou pa gen pèsòn ditou e wap viv nan yon zòn m kapab di tout chak jou gen katouch kap tire donk yo ta vle pot yon èd avèw donk di nou non ou pa gen telefòn ou pa gen anyen kòman lap fè.

Men kòman zòn sa te konn fonksyone dan le tan? Vincent, Zòn nan te bon anpil wi, kounye a zòn nan pi jan an. Ki plezi ki te konn gen nan zòn nan? Pale nou enpe de zòn nan, kòman kòman lò te jèn ti fi ou te konn ap viv nan zòn nan? Kòman sa te ye? Nou te ti pwomennen, nou te pral lari a, nou konn kouche, bagay konsa. Detan se 1 desanm, bagay konsa.

Gen moun ki kanpe alantou an, sitou pou e. Kote Dèlma 4, yo touye pi e yo touye bò fi m ki rele Jan Obè. Moun Bèlè touye Jan Obè, l kite 2 pitit nan men m. Jan Obè mouri, manman timoun yo mouri. M pa gen anyen pou m ba timoun yo, m pa gen manje, m pa gen anyen pou m ba timoun yo manje. Anmwey! Anmwey m ap rele, anmwey! Anmwey lapolis pote m sekou, anmwey!

Bon konbyen ap vann sageti lap fè machann ye machann sageti kouri pandan lap pase konsa nèg yo sèvi avè nou konsa peyi a sèvi konsa nèg yo sèvi avèk zòn nan la ou wè sam diw la men joul ou wè tou yè avan yè ou wè kanpe moun ki pran bal ou wè nou gen yon klodi a tout misye domaje misye sou beki wi misye pran bal nan ponyèt sou beki li gon fè nan pyel misye rele klodi misye se gen 52 zan misye pran bal nan menl el sou beki wè poum moutre w. Ki katastwòf Jenèf ap fè anndan peyi a? An di ti Sonsonn, Mamino, ti chèf, moun sa yo ne vòlè. N ti Sonsonn li ne vòlè. Li gon kò fanmi l ki lan vòlè a nèt. Gen fanmi l, tout moun ladan li, kouzen l, menm sè misye lan vòlè. E pou tèt sa tout pèp ayisyen, toutotan Jovenel pa ale, nou pap janm gen libète anndan peyi a. Pase vòlè a la, menm mwen menm m pa ka konprann li. Zòn nan son zòn ki tap fonksyone nòmalman. Mwen menm m gon ti kawòch la ki tap mache, moun ap soti tout kote. Rond delma petion ville vin lavi la. Men aktyèlman la wap gade sim chita la son bòz ki nan menm map fimen pa gen anyen pa gen anyen se sa nou ka pran poun stop may nou konprann. Ok men depi kilè pwoblèm sa kòmanse nan zòn nan?
Monchè depi avan yè zòn nan te kòmanse ap fon ti kalm nou prèske pral gen 2 zan men. Te komanse ap gon ti ale miye nan zòn nan men m pa konn sak pase nèg yo se nou yo vle tiye yo komanse ap tiye lage anpil jèn gaz jèn ki gentan tonbe la aktyèlman la se bal kap tire la ou konprann pa gon moun ki vle antre ti machann ki nan zòn nan paka fonksyone ou konprann. Donk depi depi dimanch sa vle di pou nonb de jou k pase yo nou pa konte yo men depi dimanch nèg yo Babekyou tap fete fèt li li fon fason l fè vin atake Bèlè dekwa pou nou menm yo met nan tèt yo ke nou ka konprann nou pa gen anyen nan men nou se wòch manke nou konprann
Mèsi Ou si w gon mesaj klè ou ta vle bay leta pou l te kapab ede nou nan yon sans ki sa w ta renmen di. Kibò sa yo pral voye bay leta menm. Se leta kap fè dezòd. Ou konprann se leta kap kreye dezòd la. Yo pale avè yo nan mizik, yo pale avè yo nan manifestasyon, nou pale avè yo nan tout fason bon nou pa jwenn repons. Sèl repons nou te kapab di, ke latè ouvè sak rele leta epi ou konprann, nou te kapab di sak rele sounami an latè ouvè epi bwat leta tonbe anndanl ou konprann, pa gen sak rele leta. Men pa gen mach, pa gen yon mach nou fè pou nou rele anmwe kont sa kap fèt la? Mach pou nou ta fè a. Fèl kounya la leta gen moun pou ki ap pouse nou bal babekyou bon bagay m tande all black yo mete all black ti junior sonsonn malino se gade w gade w panse se polis kap tire sou epa polis vre se de bandi yo mete nan lari a kap tiye nou lè konsa nou blije kouri nou paka fè rezistans avèk gaz avèk bal nou pa gen zam lè w tande yap tiye dèyè nou konsa nou menm se manchet Nap fwape nan poto elektrik yo pou nou fè bri pou nou fè moun yo konnen gen moun nan zòn nan pou yo ka avanse sou yo. Men pandan tire sa depi dimanch, konbyen moun nou gen viktim nan zòn nan? Bon nou gen opre de 4 moun ki viktim la. A vle di moun tankou moun lè tire a konsa moun yo ap kouri, tèt yo cho, bal la gen dwa tonbe sou yo. Ou gen dwa viv la, m ka leve avan w, men biznis mwen anfas la la.

Mwen al poze pi wo. Ki jan w ta vle mwen menm? Ann pran egzanp, m rete yon sèl klas pou m tèmine. Pou w wè kounye a la m pa t konn fimen. Ou konprann? Ou wè moun k ap kouri la? Ou konprann? Ou wè kounye a m rete yon klas pou m tèmine? M pa tèmine, m chèche yon mwayen pou m fimen. M se yon moun ki fè aksidan moto deja. M gen fè nan men e m gen fè nan pye. Sa se yo rele m kokobe nan zòn nan. Ki jan ou fè reziste? pou n kanpe anfas de nèg k avèk gwo zam yo devan ame nou gen wòch nou gen manchèt kòman sa esplike nou
bon kijan nou defann tèt nou nou gen yon sistèm nou rele kabi moun gen dwa di nou gen zam se pa zam vre nou chèche de gwo bout mamit lè nèg yo panse se bal k ap tire epi se kabi n ap fè gwo bri epi manchèt ap frape nan tout poto

Edris, ou konprann, yo lopital aktyèlman la. Nan ki sikonstans yo paka tou sa? Bon se nan travèse, lè tire a, nèg yo annik rete konsa yo ouvè bal. Pa bezwen gen tire non, depi se yon tèt ki pase, yo tire. Wi, ou konprann depi moun nan pase, se kòm si nèg yo genlè mete yon moun, sa yo rele sniper a. San ni pwòp, gendwa w pase ou wè bal la ap tire. Ann pran egzanp Dèlma 2 la, men nou gen yon kafou la, ou gendwa w pase la, si e pa kouri kouri pase,

Pou bèlè menm sa vle di a nèg yo bezwen pran bèlè sa vle di a tout objektif nèg yo nèg yo se bèlè sa vle di a nou menm nou gen 2 zan depi ke nap soufri nan zòn nan la leta pa reponn ansanm avè nou nou pa gen okenn moun ki reponn ansanm avè nou se nou menm ki met grenn nan bouda nou nenpòt jan liye se nou gen wòch nou nou gen boutèy nou nou gen kabi jan frè a di a manchèt nou ke nap reziste anba nèg yo la jodi a. Jodi a nou menm nou di anndan Bèlè nou pa ka viv konsa. Granmoun ap viv a strès, n ap viv a strès, nou pa alèz. Vire tounen se bal n ap tande. Pandan ke nou la nou tande bagay yo. Depi lè sitiyasyon sa la, kòman moun nan zòn nan viv? Bon kijan m di yo viv? Etan done nou menm antanke jèn gason nou di jan n sot di w lan, nou p ap bay sè n nan vag. Nou p ap kite nèg sa yo vin pran sè n nan. Paske mete nou deyò, se nan lari nou prale e moun deyò yo menm yo pral gade nou kòm bandi. Nou p ap bay sè n nan vag. Avè di la nou menm jis paran nou, nou pran yo, nou voye yo ale. Nou menm nou rete wòch a boutèy nou, manchèt nou pou n goumen ansanm avèk yo. Paske bèlè nou p ap bay bèlè, nou se pitit bèlè.

Tout Ayisyen ak Jepèp se tout Ayisyen atravè lemond. K ap goumen kont phtk. Tout Ayisyen atravè lemond. Lè yo di Jepèp. Sa vle di lè pou di Jepèp ou di anti pouvwa. Wi. Tout Ayisyen nèt ki atravè lemond. Pa Jepèp. Paske jan n ap viv la la li pa bon. Li pa bon. Nou pa alèz. Si w fon rive pi ba la w ap wè yon pakèt kay vid, kay ki boule, machin ki boule. Tout sa yo nèg yo k fè l. Leta pa janm reponn avè nou. Aleta n jis rete anndan geto a la n ap soufri n kenbe bagay nou. Lè n manje n manje, lè n bwè n bwè. Aleta nou menm nou stil rete anndan la. Nou pa ka pran lari. Sa vle di a depi ke yon ti jèn yo te konnen ke yo te gentan popilè nan zòn nan pran lari, nèg yo ap tiye yo. Ann pran yon egzanp.
Dimanch pase la yo tiye yon chofè moto pou nou, nan 18 lan. Misye rele Jimmy. Nou mal souvni foto a, se yon kous l al fè yo pran l. Misye rele Jimmy, si w deplase w ap wè foto a pi byen nan poto a, nan chire a. Ou konprann? Men l men l anlè mi an la. Se li k la. Sa vle di sa w fè ladan l? Bon se moto, machin mwen lave. Mwen manje dèlko tou, manje moto men. Lè gen afè nan yon nan youn, m kite yo, m kite yon lòt moun ap lave. Men aktyèlman la nou gen 2 zan la pa gen aktivite menm. Machin pa rantre nan zòn nan.
Machin pa rantre.
Moto k lave yo se moto tankou zòn nan. Nèg la sal li vin lave li vin lave. Ou konprann? Men aktyèl la mwen menm se vann mwen sanse pral sanse vann tout sistèm sa yo la, chato do epi mwen pou m retire kòb mwen. Ou pa gen pitit?
Bon, m gen 3 pitit, e aktyèlman la gen yonn nan vant ki pral fè 4. Ki sa w fè pou w reponn a bezwen timoun sa yo? Bon, reponn a bezwen an, jan w ap gade la, la a pa pou mwen, men se mwen k reskonsab. Pafwa moun nan, ou tande? Moun nan gendwa ranfèmen w kay la, lè m pote kòb la ale bay moun nan, l gendwa ban mwen mwayen. Menm mwayen sa a. Mwen jere ti moun yo. E m gen yon kanè bnc, kanè sa pa gen yon goud sou li. E aktyèlman la, moun pa ka soti. M gen de gen vwazin mwen bò kote m ki fè manje, li jere ti moun yo. E mwen menm lè madanm mwen moute yon chodyè tou, li voye bay vwazin nan. Se konsa nou sanse viv nan zòn nan. Ou konprann? N ap viv nan yon zòn nou pa ka konprann pou ki sa nou vin sanse ap viv konsa. Bèlè vin antre nan yon goumen la, nou pa konn ki sa bèlè. Bèlè pa gen biznis ladan l. Li pa renmen mache. Nou te ka di si nèg la vini vil ti moun nan bèlè. Se pou biznis. Ou konprann? Wap swiv yon ti jèn. Bon m pa menm bezwen kache figi m. Ou konprann? Wap swiv yon ti jèn konsa ki annik rete. Ou leve pa gen biznis ou gon mwa mwayen ou jis pran yon ti bòz. E kòm yo di bòz se bagay tankou se vòlè l fè moun vòlè non. Li jis fè m poze may mwen pou m viv selon jan zòn nan ap viv la.